Bonsoir medam mesye nou vini jodi an pou nou pote yon de zide de sa kap pase pèp ayisyen lan lakou sendomeng emisyon an pam lan lap diferan se pa voye nap voye monte men nap eseye etidye sitiyasyon an pou nou wè ki sa ki kote sa ye nou gen videyo nou pral pase yon videyo kote nou wè ke yon ti kras nan pèp Sendomeng nan, nan yon zòn, leve kont Ayisyen nan zòn nan. Se zòn Wannbòch. Y a baton, y avèk chenn, yo gen militè avè yo, yo gen polisye avè yo, y ap chache. Ayisyen ki abite lan zòn nan pou yo fè yo kite zòn nan. Men yo pa p parèt sou yo, yo di yo kite zòn nan. Ou konnen lè pèp ap fè yon bagay, l ap ba yo baton. Kase tèt, kase pye, kase ponyèt. Si gen pou mouri, mouri tou. Men ki kote sa soti? An nou gade se pa nou pap janm chita konsa pou nou di gad sa kap pase se pou nou eseye analize sitiyasyon an pou nou wè ki kote sa soti pou nou wè pwoblèm pèp ayisyen. Sak fè ayisyen kite lakay li lale sendomeng? Se menm tè an, menm tanperati an, prèske menm koutim nan, lang yo diferan men gon resanblans. antre 2 pèp sa yo. Kisa ki genyen? Pèp ayisyen an, li pa kite Ayiti konsa pou li ale Sendomeng. Li kite Ayiti, l ale viv Sendomeng, l al eseye chache yon vi Sendomeng, se pou plizyè rezon. Nou pap ka ba w tout, men n ap ba w youn ou de ladan yo. Premyèman, se yon rezon de densekirite. Pa gen sekirite lakay yo. Y ap kidnape yo, y ap tire yo, y ap bat yo, y ap maltrete yo. Pou rezon sa a yo ale kay vwazen an. Men lè yo rive Sendomeng, yo pa resevwa yo avèk bra ouvè konsa. Non. Yo genyen, se pa tout pèp dominiken ki fè sa. An nou mete l klè. Se pa tout pèp dominiken ki konsa. Tankou e pa tout pèp ayisyen ki ale poutèt ensekirite. Yon lòt pèp ki ale ankò, yon lòt pòsyon ki ale ankò, y ale pou mwayen ekonomik. Menm sitiyasyon an rive. Ankò, se pa tout Ayisyen ki kite Ayiti pou mwayen ekonomik. Ankò ankò, se pa tout Dominiken. ki bat Ayisyen. Sela vle di ke gen yon pòsyon de moun ki byen detèmine ki fè sa, men quote and quote, ki apiye, san ke yo pa di l, men ki apiye pa le gouvèneman. pa leta dominiken, pa gouvèneman dominiken. Paske si yo pat vle, yo te gen dwa rete sa. Ayisyen ap pran baton, Ayisyen ale malgre yo menm, n ap wè sa lan videyo yo. Se bagay ki fè mal. Pou ki rezon sa ap pase ayisyen. Nou tande nan video an ke gon yon dam kap di yap maltrete nou. Nou tankou moun, tankou pitimi san gadò, mwen di sa. Nou tankou moun yon chen yap bat ki pa gen mèt. Men yo, yo tout avèk yon bout bwa nan men yo, kenpòt Ayisyen yo ta jwenn la y ap bat li. Manifestasyon ki mete moun deyò nan yon bòch, zòn sa m tande Ayisyen pa sipoze rete ladan l, y ap mete nou deyò tankou chyen, tankou moun ki pa gen mèt. Anmwey! Men yo, yo chak avèk bout bwa, sa ki gen zam nan men yo, lapolis, lapolis avè yo, tout nasyon avè yo. Nou menm nou tankou chyen san mèt. Nou tankou chyen san mèt. Y ap pase nan tout apatman, gen yon gwoup ki antann desann, yon gwoup monte, ou wè lpolis kanpe avè yo. A vle di nou ta kanpe twò soti deyò la, yo tou mete koulin sou nou, bout bra, bat nou pou nou soti.
Ann eseye reyèl, ann eseye bay verite. Nou konnen ke verite a pou tijan dur men nap bay li kanmenm wi ou pa gen mèt ou pa gen yon gouvènman ki ankadre w se sa ki pèmèt ou ou deplase ou ale lan yon lòt peyi e lè sitiyasyon pa bon pou ou lan lòt peyi an Ou pa gon gouvènman pou ki reklame dwa ou. Sa yo fè w yo fè w. Yo bat ou yo bat ou. Yo touye w yo touye w. Ou pa gon moun pou ki defann ou. Dan se ka, ou se yon chen ki pa gen mèt. Ou se yon pitimi san gadò, tankou yo konn di. Dominiken an konn sa. Li konnen a moun lap dil yo an ayiti yo konnen ke gouvènman pap fè anyen pou pèp li so yo bat ou yo maltrete ou se pa gen anyen kap di sur le plan. imen, imanitè, n ap pale de moun, de konsyans. Si w koupe venn dominiken an, se san wouj k ap koupe ladan l. Si w koupe venn ayisyen an, se san wouj k ap koupe ladan l. Antre imen avèk imen, mwen denonse sa a tout fòs mwen. Sa pa dwe fèt. Sa pa dwe rive. Yo te dwe pwoteje imen an ki lakay yo a. Antre gouvèneman a gouvèneman, se gouvèneman ayisyen an pou ki te kreye de. mezi dè bagay nòmal nan peyi li, de sòt ke pou pèp ayisyen pa travèse fwontyè la al ka dominiken. E n ap jwenn anpil ayisyen ki kite lakay li, se prèske menm jan oubyen pi bal lè l t ap viv Ayiti e konsa l al viv Sendomeng. pye atè, sal, pa bwose dan, pa benyen, ap goumen nan lari, ap mache mande, ap fè sesi, ap fè sela, ap fè tout sa k pa bon. Se pa di m di tout Ayisyen k al Sendomeng fè sa k pa bon non, se pa sa m di. M ap pale w gon gwoup e n ap jwenn Lot pèp lan dominiken kisa yo fè yo baze de ti group sa kap fè tenten an ti group ayisyen sa kap mal viv lan kap trennen kòl nenpòt kijan. Yo pranl tankou ke se tout ayisyen ki konsa. Tout ayisyen ap mache pye sal, tout ayisyen ap mache pantalon dèyè chire, tout ayisyen ap chache mande, tout ayisyen ap chache vòlè, tout ayisyen vle vin koupe kann, tout ayisyen yon manchèt lan men yo, tout ayisyen Kè ki pa vre! Se yon ti gwoup ayisyen k konsa, de menm tou se yon ti gwoup dominiken k ap fè sa nou di an. ki pa bon. Men tò an, si n ap voye tò an, tò a ale bay gouvènman ayisyen an. Dominiken an lakay li, li pa voye chache w. Wi, se pou mwayen de sekirite k fè w ale, se pou. pwoblèm ekonomik, pwoblèm de sekirite ki retire w lakay ou avèk tan de lòt pwoblèm. W ap chache yon jan pou viv. Wi, m dakò, m konprann li san pou san. Men, Dominiken an pa voye chache w, se ou k ale. Men lè w ale, gen yon jan pou w konpòte tèt ou. Sa pa vle di ke si w te konpòte tèt ou byen, yo pa t ap bat yo non. Non, e pa sa mwen di. Men omwen, konpòte tèt ou byen. Gouvènman dominiken an dwe ouvè je l, dwe di yon pawòl nan sa. Men si l t ap pran 24 èd tan pou gouvènman dominiken an ta di yon pawòl, l ap pran konbyen semèn anvan yo di l paske pwòp gouvènman ayisyen an pa di anyen. Antre gouvènman ak gouvènman. Nèg lan lakay li, si ou menm yap maltrete ou pa di anyen, dans ce cas poukisa poul kouri poul fè yon deklarasyon kont pèp li an, malgrel konnen sa ou fè an pa bon. Se pou gouvènman ayisyen an reklame dwa pèp ayisyen an, eksplike ke sa yap fè an ki pa bon, pou fòse gouvènman dominiken an Mete yon fen nan sa kap fè an pou l pale avèk moun yo pou yo mete yon fen. Men nou pa di anyen. Nou chita ap lonje dwèt. Wi nou son pitimi san gadò. Wi nou son chen ki pa gen mèt. Ki moun ki la pou ki defann nou? Toutotan ke w pa gon moun pou ki defann ou, e nan kèlkeswa peyi ke w pase, w ap toujou pa gen mèt. Y ap toujou fè w sa. E se pa Sendomeng sèlman. Bahamas maltrete Ayisyen pase pè. Pou ki rezon? Paske w pa gen yon mèt. Ou pa gen yon gouvènman k ap pwoteje w, k ap reklame dwa w, k ap defann ou. Etazini menm bagay. Chile menm bagay. Chakun nan tout peyi. Se pa Dominiken sèlman. Le pli souvan moun yo fokis nan Dominikani men pa Dominiken se nan tout peyi kote Ayisyen pase yo maltrete yo. Pou plizyè rezon, men nou site 2 rezon sèlman, rezon paske lè n ale nou viv nan peyi moun yo, nan kèlkeswa peyi an, Yo toujou rele yon kote k rele Little Haitian, Peti Ayiti, Ti Ayiti. Men lè w ale nan Ti Ayiti an menm respire w pa ka respire. Ke l te Chili, ke l te Sendomeng, ke l te Etazini, kèlkeswa kote l ye an. Paske moun yo ap viv nan pousyè, nan labou. Malgre pa gen labou, w a di yo al chache pou yo fè labou yo, pou yo viv nan labou an. Se nan kèlkeswa peyi ou pase. E lòt ka a tou, kèlkeswa kote ou pase nan lòt peyi an, yo konnen ke gouvènman w lan p ap defann dwa ou. Dans se ka, se yon pòt ki ouvèt pou moun nan fè sa l vle avè w. Se pou nou eseye konprann sa. Wi sa lòt peyi yo ap fè an pa bon. Men nou pa ka sèlman chita ap lonje dwèt sou lòt peyi an e tankou sa gouvènman ayisyen ap fè an se bon. Non li pa bon. Bagay lan, solisyon an li dwe kòmanse pa gouvènman ayisyen an pou moutre ke l ap defann pèp li. Li ankadre pèp li. Dans ce cas lè l pale y ap tande. Toutotan ke gouvènman w lan pa pran travay li nan men, li pa pran responsabilite li, pèp ayisyen nan kèlkeswa peyi l pase an, l ap toujou sibi dè koz imanitè, koz ki pa bon pou li, ke yon imen pa dwe sibi. Eseye konprann sa pou pèp ayisyen pa sibi koz sa. Nou dwe defann li. Gouvènman an dwe defann li. An nou pale a gouvènman an e si nou pral chwazi, an n chwazi yon gouvènman ki pa wè ke peyi an se byen pèsonèl li, se yon peyi, li gen dè milyon de moun k ap viv ladan l, nou chwazi li pou l vin travay pou nou. Se pa byen l li ye. An nou wè li konsa. Lè sa a lòt peyi a tande nou. Mèsi. Non mwen se Frantz Torchon. Nou la pou nou pataje de zide. Pou nou wè si Ayiti ta vin pi bon demen si Dye ve. Mèsi byen.